Mwen se Medline Joseph, mwen viv les anglè, mwen gen yon pitit gason, mwen ka gen yon 10 zan konsa depi map fè cheve. Mwen ta renmen vreman mwen al pran, al fin aprann kwafè la, kosmetoloji, men mwen poko kapab, men mwen ta renmen pou mwen ta fini, pou mwen ta travay nan barber shop. Medline Joseph se yon komèsant anviwon 30 lane ki chwazi parèt diferan de tout lòt fanm. Li se youn nan fi nan komin li leve a ki pa fè diferans ant travay gason ak travay fanm. E l se fanm ki konn fè cheve pi rèd ke jèn gason. Pou kounya la m se yon komèsant, m fè tras, m degaje m. Lè jèn gason ki anvi met tòl kwaze avè l, yo toujou vini sou sijè pou mande l pou koupe cheve yo. Depi m t ap koupe cheve pitit mwen an, m vin gen kèlke mesye ki wè m, yo vrèman sezi, yo etone, yo te ankouraje m. Erick te menm di m ban m randevou pou m te koupe cheve yo men se byen malerezman m pa t gen chans fè sa pou yo paske m pa t rete, m te gentan desann sa fè m pa t gentan koupe cheve a pou yo. M ta renmen pou m vin pi fò pou m travay sou metye a paske m vrèman wè li bèl, li fasil pou mwen. M ta renmen jwenn yon lòt gason pou apiye mwen nan yon babèchòp epi pou m. kapab aprann plis de sa ke m konnen an. Malgre son metye li aprann pa woutin, pitit gason li an, Jonathan, toujou santi li fyè a chak fwa manman l ap koupe cheve l. Bon, m santi m kontan, m santi m fyè de tèt mwen pou m wè se jounen kou jounen jodi a e manman m k ap fè cheve m e pa lòt moun. Odebi, lè manman l pa t ko twò fò, zanmi l yo te konn fawouche l a chak fwa cheve l mal fèt. L konn fawouche m, lè l di, Gad jan tèt mwen pyapya, kiyès ki fè l? Bon, okipe yo. Depi m konnen m fyè de sa manman m fè nan tèt mwen an. Bon depi lè mwen ap fè cheve m, depi 3 zan m gen konesans mwen e manman m k ap fè cheve m. Li te konn kale l, yo konn di l non pa kale l, li konn toujou ban m pyas nan tèt, li vin al vin fè l jan l ap fè l la. Bon, nou di yo konsa ke e eksperyans bagay la ye, e pa rete chita, jenn gason parèy mwen yo, chèche travay, e yon jou kou jodi a tou ou ka wè e mwen menm kap fè cheve nan yon barbèchòp, mwen menm m renmen fè cheve, li fasil pou yo fèl, sèke eksperyans pou gason yo met deyò pa chita. Bon, depi m piti, m te gen lide nan tèt mwen pou m fè yon prèt. Se pa sèlman gason, se nou menm, nou menm ayisyen ki metel nan tèt nou se gason, men Fi kapab fè tout bagay depi l vle, depi l met eksperyans li deyò l kapab fè tout bagay. Paske lè m met eksperyans mwen deyò m di banm al wè paske mwen toutan se gason sèlman m wè k ap fè cheve gason m di en fò m al fè eksperyans lè m rive vwè m lè m gade m wè m fè l m arive fè l jiskaske m fè tyas sa ke si m kontinye m ap m ap fò menm jan ak yon gason m ka pi fò tou ke yon menm jan yon gason m ka pi fò ke yon gason pou kounye a mwen jwenn tout moun felisite m paske yo pa Fasil pou yo jwenn yon fi ki kenbe epa menm avèk tondez ak jilèt epi ti peny pou m kenbe l san ke m pa blese timoun nan pou m fè l konsa yo vrèman felisite m.